Respekte moun. Respè pou moun. M panse ke sa gen anpil pou wè avèk edikasyon. Men m panse ke sa gen plis pou wè avèk jan ke ou menm ou wè tèt ou. Paske respekte yon moun, son bagay. Li, li vreman baze sou ou menm, sou moun ke ou ye a. Am, sa poko janm rive ou, yon moun kanpe devan w lap derespekte w, epi ou rete devan moun nan, ou friz ou pa ka di anyen, ou pa ka di moun nan anyen ki mal, ou pa ka reponn moun nan. Sa rive m toutan, sa rive m avèk. zanmi, fanmi, nèg mwen, menm kliyan, defwa gen kliyan k rele ki derespekte m, joure m nan telefòn. Manman m konn di yon bagay, manman m konn di w tankou yon moun mò kaka sou ou. Bon, m panse ke sa vle di ke se yon moun ki, yon moun ki pa, yon moun ki tankou moun ki pa, kèm si gen anpil bagay li pa reyaji ak yo. Men, men kijan m wè l? Men ki jan m konsevwa tèt mwen e se konsa ke m konsevwa moun. Si yon moun ou se fanmi m oubyen zanmi m oubyen nèg mwen, epi w ap derespekte m nan yon nivo, ki jan m wè l, kòman, kòman w ap santi w si m derespekte w, si m di w de mo ki sal, de mo ki pa ki pap fè w plezi? Èske sa ap amelyore jan m santi m nan? Èske sa ap fè m santi m mye? Èske sa ap fè m santi m pi moun pase w? Ki sa, nan ki sans ke sa pral ede m? Ki jan ke l ap ede m? Ki jan ke l ap bon pou mwen? Ki jan ke l ap benefisye m? Sa se pou moun mwen konnen. Yon moun ke w pa konnen ditou. Derespekte yon moun ke w pa konnen ditou. Sa w pral di moun sa a? Yon moun ke w pa konnen ditou. Le pli souvan yon moun ki pa konnen w kap jwe w li di w bouzen, madivinèz, kokorat, sesi sela, tèl bagay santi, tèl bagay sesi, tèl bagay sela. Ou pa konnen yon moun. Kouman w fè chita pou w ap derespekte yon moun a yon nivo, a yon pwen kote ke se kòmsi se yon moun ou dòmi leve avèk li. Se anko pir. J'arrive pas à comprendre. Kom si, m ka konprann petèt si w konn yon moun, ou konn defo moun nan, ou konn tout ti vis moun nan, ou konn tout ti pwoblèm moun nan, ti bagay ki rive nan lavi moun nan, ou ka petèt gen de gen de bagay ke w kapab itilize, de mo ke w kapab itilize pou blese moun nan. Men yon moun ke w pa konnen ditou, ki sa w gen pou di de moun sa a? Alo, tu va, tu va devoir inventer des choses Jis pou fè moun nan mal? A quoi ça sert? Kisa sa pral fè m? Kisa sa pral ajoute sou mwen? Lè m fin fè sa, kòman m ap santi m? Èske m santi m byen? Èske m santi m mye? Èske m santi m pi moun pase moun sa a? Èske m santi m pi byen pase moun sa a? Èske m santi m Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Poze tèt ou ti kesyon sa a. Ki sa k ladan l pou ou? Ki sa l fè pou ou? Derespekte yon moun gen anpil pou wè avèk moun ke w ye a. Se pa tou senpleman edikasyon paske gen moun ki pa al lekòl yon jou. Gen moun ki elve nan pwovens ki pa al lekòl yon jou men ki respekte moun. Se jan w konsevwa tèt ou. Se jan w wè tèt ou. Se sak pral fè ke ou respekte moun. Pa panse ke le fèt ke yon moun pa respekte ou, ou oblije derespekte l. Non, sa se bagay lachte. Ou lach si yon moun derespekte ou epi ou derespekte l tou jis paske li derespekte ou. Non, ou pa derespekte yon moun oubyen minimize yon moun jis paske moun nan minimize ou. Fòk gen yon moun ki pi gran, fòk gen yon moun ki rezone. Fòk gon moun ki konprann. Fòk gon moun ki wè tèt li pi byen nan sitiyasyon an. Gen moun ki derespekte w, tou senpleman souri ba li. Ou pa oblije derespekte yon moun ki derespekte w. E ankò, ou pa oblije derespekte yon moun ki pa derespekte w. Se t osi senp ke sa. Senpo. Pa gen anyen ladan l pou ou. A la fin, li pa fè anyen pou ou. Toujou menm moun, anyen pa chanje. Just feel like shit after that. Yeah.